Ou nan yon ti kokorat ki gen emisyon ki rele alo alo malpwòpte, si w wè se 700 dola ou ka fè sou rezo a, m pa e pa mwen k lakoz. M pa lakoz. M pa gen m pa gen okenn moun ki jere m, YouTube ki jere m avèk piblik la epi epi piblisite. M pa gen moun ki jere m. E la Jodia on nèg ki machann mikro si w gen ora se vakabon w ye. E se rezo sosyo a ban nèg mwayen pou manje. M pat konprann li non. M pat konprann li. Tout lè kin kinon ap di m monchè a pa w kite moun ap ri sou do w, m pat janm konprann. M pat janm konprann. E nou sonje. Apre 3 ou 4 mwa lè m ap fè emisyon m te di mèsi Marjorie Michel ou kale je m nou sonje? Apre 3 mwa yon bagay ki te fèt nan mwa de jiyè mwa de jiyè mwa dout m t ap di Marjorie Michel mèsi paske se ou menm ki kale je m si w pa t kouri dèyè m nan radyo Ibo m pa t ap janm konn enpòtans mwen nan afè pa m mwen menm mwen te konn sa m t ap pale. M te konn kisa m tap pale wi. Paske m te wè sa m fè an 26 an nan radyo ibo. M reyalize l sou 1 an nan ti moudi, se sa k bay sa k nou wè k la, jan nou wè m la a. Mwen menm nou konnen m pa gen anyen m ap kache nou. E li k bay jan nou wè m la a. Lè w wè moun vin la ap konplimante m, pi bèl platfòm bagay la, enben se kòb sa a wi ki la. Ou wè chyen sal bezwen di w e primati, se ministè enteryè. M pa konn kote m ta mele a vòlè sa yo. Bon m ap denonse moun yo kòm vòlè. Enben se la wi m di nou nou kaka. M ap denonse, m kanpe anfas nou epi m solid ekonomikman. E la nou kaka. E la nou kaka. E nou k fè l, mwen m pa t konn tèt mwen. M pat konn sa m te vo. E nou k fè l. Sa vle di mons ki chita la a, e nou k kreye l. E nou k kreye mons nou. Moun ki t ap anmède m yo. Nou kreye mons nou. Konprann se nou k kreye mons nou pou kont nou. On a tout moun gen gen ti foli, ti ap fè ti se si ti se la nou nou rete lan travay ak moun pou nou tann ti chèk le mwa menm jan avèm menm janm te gen 1 an de sa. Jodia se mwen kap siyen chèk pou moun. Egal la on ti salòp anvan w ranse avè m al chache konnen paske mwen m pa ka machann mikwo bon m ap denonse machann mikwo epi m ta machann mikwo humm m pa ka machann mikwo Sa pou nou pa kon, sa pou nou konprenn nan, ayisyen, lè l fin fè kaka l, li tou bezwen moun pou ki ranmase l pou li. Toujou bezwen moun ki pou ranmase l pou li. Se toujou moun ki koz. Enben se sa CPT ap bay la. Nou moute, nou fè règ tenten nou, nou pa janm jere peyi a, nou vin jwenn peyi a anndan yon kriz, sou nou menm kriz la vin pi mal. Plis teritwa pèdi lan peyi a. Pòtoprens ap pèdi, nou, si nou te jwenn Pòtoprens ap pèdi a 50 pousan, lè nou moute al vin pèdi a 90 pousan. Nou pa janm fè anyen pou n remedye a sitiyasyon an. Se lajan n ap fè. Epi kounye a la nou panse Gen moun ki enbesil? Ooh. Ah gen moun ki enbesil? Nou vin la, nou pa remedye anyen, nou met yon premye minis Didier Fils-Aimé k ap goumen avèk yon chèf polis. Fils-Aimé gen 6 mwa Nan mil ramo gen 1 an, mwad jen an la oubyen mwad jen an pral fè ramo 1 an. Yo pase 6 mwa ap goumen pou kontwòl lapolis. 6 mwa ap goumen. Epi kèskòf pèdi, mibalè pèdi, nazon pèdi, tridalmatrant pèdi, solino pèdi. E on bò lan pako pèdi, avni kristòf pèdi e kafou fè pèdi 2 fwa. Tout anba lavil la pèdi, menm moun ki te ale lan jimnajòm vensan ki te kite kafou fèy se la yo te pran refij. Menm jimnajòm nan yo boule, tout moun sa yo oblije al lòt kote. Nou pa janm remedye a anyen, goumen nap goumen antre nou menm. Sa vle di donk peyi a pa enterese nou. Konya lè w vin bay konferans de près pou vin esplike m kisa m pa konstate? Mwen konstate echèk nou an. E se nou menm menm ki e nou menm menm ki foure tou nou ki lage kò nou ladan l. Pò nèg ki pran pouvwa an Ayiti se anbisyon pèsonèl nou genyen, nou pa gen anbisyon pou nou ranje peyi a. Nou vin jere pwoblèm, nou vin jere rèv nou. Lè yon nèg rive nan pouvwa an Ayiti, li rive premye minis, li rive prezidan, nèg la fè rèv li tounen reyalite. Tout sa l pat ka fè, pòch li pat ba li ekot mwayen pou l fè yo, li vin fè tout avèk lajan leta a. Li vin fè kwè m m konprann ke nèg ki dirije Ayisyen an, e lan tèt el ap panse e Ayisyen. Paske nèg la konnen li pa gen redevans anvè Ayisyen. E dè ke nèg la pa gen redevans anvè Ayisyen, nèg la vin konnen ke li ka fè sa l vle, jan l vle. Jan l pi pito. Ou konprann? Nèg a fin konnen l ka avanse jan l vle, jan l pi pito, paske l konnen gon enpinite jeneralize sou peyi a ke yo menm yo enstale pou anpeche ke pa gen okenn moun ki kapab rive sou yo, yo domestike lajistis, e sa k fè lajistis pa janm gen kòb, jij toujou an grèv, e grefye toujou an grèv, paske yo fè lajistis la mache an paran pov, ki fè ke jij ki pa gen pèsonalite a. Nèg ki anndan jistis la ki pa gen pèsonalite a, l oblije tounen yon raketè. L oblije tounen yon raketè pou l ka viv. Avi. Kòm se gwo politisyen w ye. Vin mache nan lari a la pou 59 segond. San sekirite, san anyen. Ou pou kò w. Son lidè w ye pou fè pèp la babay. Wap pase la wap fè konsa. Wap salye pèp pou wap fè yo babay. Pandan 59 segond. Wap ou pa bezou met moun prezidan se ou kap prezidan. Ti vakabon sal. Chien sal. Mal pou wont. Bezou lajan pou bwè tafya. Kote w ye a e fredi a fini. Nan se kob leta a pou DJ Fizeme voye ba ou. Al negosye. Neg ka voye lajan ba li an Frans pou l ka jwenn kob pou l. Pase li pa ka ret chita Ozetazini pise se viza l genyen. De tanzantan se kite Etazini janbe an Ewop e l ap fè va e vyen. Men l pa ka antre an Ayiti non. Men l ap negosye a premye minis.

Pa gen okenn moun la ki di CPT ap byen mache. Men menm si yo ta pral pase CPT a, kòm se la mesye nou menm, nou menm politisyen ki fè tout kaka nou fè la yo, kòm se la nou panse moun pral kanpe gade nou pou se nou menm ki renouvle tèt nou. Èske CPT a e nou menm li ye? 9 manm CPT yo se nou menm. Echèk yo fò nou asime l. Se echèk pa nou tou. E pa yo ki te pran tèt yo ki te vin met tèt yo la. Se nou ki te chwazi yo, ki te mete yo la. Kon a yo echwe a tout nou menm. Yo pa echwe pou kò yo. A tout nou menm yo echwe. Kon a la nap pran pòz nou pa nou e nou pa nou pa responsab. Ki jan yo di l nou minè, bann malpwòpte. Nou minè, e bann mèt pati politik ki te mete yo a. Kon a nap pran pòz nou minè, nou te mete yo men nou pa responsab zak yo. E kòm yo dirije peyi a mal nou menm nap retire kò nou, nou pral mete lòt moun? Pst manman nou m anvi joure la wi. Chyen sal kap pale ak Arikom yo. M anvi antre lan manman nou la a tout fòs wi. Maten an. Men tonnè boule m fwa sa nap pare pou nou. N ap pare pou nou fas a. Ba mwen nou panse nou ka nou ka vin ranse la, vin pran nenpòt, vin pran ti tchoul nou, mete prezidan la, pi n ap ale tire CPT, pi nou pral mete lòt, e nou menm ankò ki te fè CPT nou, pa gen lòt ayisyen? Rete mwen, e nou menm sa nou gen kòm ayisyen ki gen dwa de vi e de mò sou tout moun nan peyi a, ki gen dwa mete gouvènman, mete moun premye minis, mete moun minis, mete moun prezidan, e nou menm sa nou gen? Mwen m pral wè sa, tonnè kraze m, m pral wè sa. Fwa sa yo n ap resi wè sa a. Ke chyen k sot la yo, ki bay CPT a, se nou menm ki bay li, Konnya nou lan kont avè yo paske yo pa separe manje avè nou yon pakèt nan nou, m pa di nou tout.